Nèg kokorat san ras sa a, depi yo pa gen lajan yo fou. Poutèt on apèl m resevra nan telefòn, yo fè m desann ti bis la, m mete pye m atè, yo ban m 2 kalòt anpi yo ban m on kout kòf zam la. M t ap soti Gonayiv pou m t al achte on medikaman pou on sè m ki malad pou l te ka pran paske l malad. M ale Pòtoprens. Pou al achte medikaman? Wi.
Kounye a, lè w rive nan zòn nèg kokorat san ras yo, sa k pase? Lè m rive nan zòn nan, ou konn depi yo pa gen lajan yo fou. Anpi kounye a pandan m rale yon telefòn pou m pale anpi yo rale m, yo mete m atè, yo ban m de kalòt anpi yo ban m yon kout kòf zam bòkòt. Bèl madam, èske ou vin ansanm avèk sa m te di ou pote yo? Wi, m vin avè l. Ou vin ansanm avèk pye bèf la? Wi. Anben, moutre m ni. Ok. Menni. Sa se pye bèf la? Wi, sa se pye bèf la. Men banm di w. Wi. Ou pral bay dyab la li. Sa se voye w ap voye l wi. Wi. Si w lonje l, li pran men w sa se zafè gad w sa se pa sou kont mwen. Wi. Ou tande? Ann ale pou w al chache lajan paske m prese. Pou w al resevwa lajan.

Re moute sou le pwen sou le kondisyon. Gras la mize u kont. Gras la mize e kont papa. Chèmen tonè. Tantay la.
Gras la mize.
Sa w wè a gason an byen se sa l ye. Sa w wè a se sa l ye. Sa w wè a se sa l ye. Bèl fanm. Kounye a la ou lib. Ou lib ou an teni pou w pote sa w te pot pou granmoun nan pou w vin depoze l. Mèt Bakouloubaka, papa, m ap mande pou w vini. Ou vini pou w pale ansanm avèk pitit ou. Vin resevwa sa l pote a. E ou menm tou, w ap gen devwa pou w ba l sa l vin dèyè a. Moute, chè mèt. Vin koze ansanm avèk pitit ou. Vin resevwa sa l pote yo. Se ou k ap resevwa yo nan men l. Pase bèl son m. Wi, chè mèt, papa. Pase al bay sa w pote a.

Pase nou menm nan demanbre lakou lakay nou se konsa nou sèvi. Lè m devan djab mwen, se konsa m sèvi men. Al depoze malèt la devan granmoun pa jwe a. M di m se to, m pa p mouri mal o san pale. M di m rele m se to, m di m pa p mouri mal o san pale. M deja to deja, m pa p mouri mal o san pale. Wi chè mèt papa, m konnen nan demanbre vre yo pa vin jwe. Wi onorab. Pase la bel gason. Pase la. Wi chè mèt. M konnen nan demanbre lakay ou nan teritoryal ou pa vin jwe. Manbo dyab la red pou zou mwen ou. Ou met avanse bel gason. Ou pa bezyen pè paske li menm li son granmoun ki sevi a tout patou. Ou pa bezyen pè. Ou met ale.

Debouche malèt la pou wè lajanw debouchel bèl frèm epi fè afè w a gete paske mwen menm nan demanbre la kou lakay manbo loulou zgo dyab èske w wè lajanw bèl fanm wi m wè lajan w wè lajanw wi ou wè kòb ou wi anbyen wè jounen jodia la bèl fanm ou delivre wi m delivre ou delivre ou soti nan sa w ye a wi moun nan te fon frekan avèw ou touche frekan wi anbyen plis ke w wè kòb ou al pran lajanw pou w jwi pou w fè sa w vle wi men bouche malèt ou epi al lakay ou ansanm avèk kòb la manye lajan w bèl fanm manye lajan w pou w wè kòb ou wi. Epi Badio ale nan demanbre a. Gras a li fè kòb, gras a li fè. Mwen menm manbo Loulous gwo djab tout moun konnen m, m pa yon manbo kap fè vanta e m pa yon manbo dè do telefòn. Tout moun konnen manbo Loulous gwo djab li menm li san rival, li menm li pa gen limit. M pa menm jan ak tout ti manbo, tout ti bòkò, demen, jodi yo kale, demen w tande yo manbo, jodi yo kale, demen w tande yo bòkò. Mwen menm m pa sèvi konsa. Tout moun konnen kiyès ki manbo loulouse gwo djab. M retou sou rezo a tout moun vire tounen yo gen bòlèt chak tan chak tan. Mwen menm manbo loulouse m pa gen bòlèt chak tan. Ou bezwen yon bòlèt map konpoze yon bòlèt pou ou. Mwen menm mwen gen bòlèt nan demanbre m chak 2 fwa le mwa. Bèl gason. Kontra bèf la, li chak ane nan lakou lakay mwen. Chak ane wap siyen kontra devan djab la epi chak ane wap bay on bèf oubyen wap bay 2 bèf sa pral depan de sa ou bezwen an wap vini wap vin prann nan demanbre lakou lakay manbo loulouse. E map tou pwofite di sa. Ansanm avèk tout moun kap tandem. Gad figi sa byen mrenmen manbo loulouse gwo dyab. Manbo loulouse gwo dyab li pa gen ni 2 nimewo li pa gen ni 3 nimewo. E sou ou rele pou pale ansanm avèk manbo loulouse gwo dyab. Ou pa ka jwenn vizaj sa ou mèt konnen se pa manbo loulouse. Ou mèt konnen se pa lakou manbo loulouse gwo dyab. Paske nou menm nou pa vin fè vanta nou pa vin fè lwanj. Paske nou menm nou gen kapasite e nou gen powèt e gen bitasyon e gen dyab nan demanbre lakou lakay manbo loulouse gwo dyab. Nimewo lakou a se plis 509. 55 59 39 96 E m ap tou pwofite di a tout manbo, tout ougan, Jodi yo kale demen lò gade yo tande yo bòkò On moun ki gen yon travay ki bloke kay yon manbo, kay yon bòkò Ou ta renmen rekipere travay sa a Prive lakou manbo Loulous Godyab Ou menm ki gen yon ajans de vwayaj ki manje lajan w Ou ta renmen rekipere kòb sa a Prive lakou lakay manbo Loulous Godyab